Sa ka vin fè w pèdi vayb tèt ou, ou ka panse se yon pwoblèm ou genyen. Ou poze ou poze yon trè bèl kesyon. Mezanmi kesyon lan li mande, li di konsa dèfwa l al nan plumen koko a kenbe zozo a, men dèfwa lago, deli, tout bagay nèt. Kounye a l ta renmen konnen èske tout fi ki konsa. Si gon fi ki ka voye demand, ki ka just eksplike l tankou èske li natirèl oubyen li pa natirèl, oubyen si se yon maladi ki konsa, voye demand. Epi pou pou nou avanse. Banm verifye pou ou cheri talè.
Bonsoir. Wi, ou te tande demwazel lan?
Wi m te tande l wi. Ok anvi pale avel non cheri.
Mi amor bonsoir. Bonsoir. Ok map ede w avek kesyon pa w la. E ou di pafwa le w al nan plumen map ba w lajan li a pafwa le w al nan plumen. E a mennaj ou ou konn santi l kenbe koko a. Li pa di a mennaj li non kilè l te di a mennaj li sa. Nou ansanm ok. An te marye ok ekskize ma cheri ok a mari l. Ok pafwa lè w al fè ou santi li kenbe li vale l gloup pa vre. Wi pafwa l vale l gloup pafwa nou fè bagay. Pafwa li vini Tee, non, non, mi amor Tande, tande byen Wè fè bagay, fè bagay Gon pakèt bagay ki nan li cheri dodo Sa pral depande vayb la Ou ka gon vayb konyen sou ou Tout kò, tout selil nan kò ouvri Ok Tout selil nan kò ouvri Kòmsi ou gon kè kontan Kòmsi kè koko a kontan Tout ou menm nèt kontan Ok Kè koko a kontan. Wi kè koko a kontan tout ou menm anvi pranl ou santi menm de boul grenn nèg lò te ka fèk antre se vibe lan se pa anyen ou genyen Sa vle di tout otan nèg site plis, koko a bay plis dlo, wi koko zozo a a wi pase pi rapid. ògàn li li tout bagay li ouvri ou pa konprann sa vle di ke ou ka poze tèt ou kesyon ap di kèt èske sa èske se yon maladi m genyen non ou pa gen anyen cheri pafwa tou ou ka wè wal nan relasyon Epi lè gade w wè kòmsi ou santi koko w mòde peni gason an. Ou pa konprann? Paske w wè koko, koko son bagay ki vrèman ipokrit kon wè l ye la. Si son, wi l ipokrit anpil. Koko ipokrit anpil. Son bagay ke w pa ka konprann. Pafwa ka gon bagay k ap pase w. Ou pa ou pa gen ou ou jis fè bagay pou fè bagay men sa pa vle di ke se se se sa pa vle di ke se fòw anvi fèl non kòm ou paka pa fèl ou fèl sa ka rive ou ka wè wap fèl ou santi li li bagay ou bon sa pral depan tou paske gen medam yo tou ki pase ki sèvi avèk dlo twalèt pou sere koko bagay sa yo.

lage kò l, se paske dèfwa ou eksite plis pa rapò avèk lòt fa, lòt fwa yo. Lè w eksite plis, ou swente plis. E toutotan w swete plis, zozo a antre pi fasil. Si jodi a la ou pa tèlman sou vayb ou, ou swente tou, men zozo a just pase, li klanpse l, flip flip, flip flip. Epi sa pral depann tou si nan semèn nan ou fè bagay plizyè, plizyè, plizyè, plizyè, plizyè fwa, sa pral fè ti kòmsi koko a yon ti jan lach.

E nou kleve ak koko a, nou grandi ak koko a, Bondye ban nou koko a, nou konn koko a, nou viv ak koko a, nou renmen koko a, nou anbrase koko a, nou lave koko a, nou sere koko a, nou met kilòt nan koko a, nou met pantalon nan koko a, nou met jip nan koko a, nou dòmi ak koko a, nou manje ak koko a, nou bwè ak koko a, nou leve ak koko a. Nou ba l bwèt lè n vle, nou fè sa l vle, nou fè sa n vle avè l. Vwala cheri.
Anben, anben cheri, m pap fè twòp deba sou sa non, m pap fè twòp deba non, n ap voye madam nan ale. M espere l al gad nan kòmantè yo tou petèt gen lòt moun ki ka di plis bagay pou nou ka pran lòt moun ki gon lòt ka pou nou ka gentan tout moun tande pou nou ka gentan tande tout moun ok ok medam m yo.